Kyèt mesye. M pap ka ret akou rate sa vre non. Fòm jwenn Whitney pou m regle avèl. Paske mwen menm m pap ret ak kalòt sa yo vre non mwen menm.

Pèske ou pa wè m te bay Jimmy nou yon vag. Nou la n ap nui sante m, nui sante m, kounya m p ap plen bouch mwen a dlo pou nou ankò tande. Ou te kite a Jimmy epi w ap mare l. Ou te kite avè l epi l ap mache devan pòt lakay ou tankou sa k pa gen kay, ap mache drive. Kè s t ap drive a?
Ki moun k ap fè soumoun konsa menm? Ou menm Jimmy!
Kale je w non! Kale je w! Ou pa wè Witney se mari l mare w? Ou pa wè Witney pa bon moun? Ou la, bon Jimmy, pa santi w wont?

Ou gen rezon wi, men Jimmy, m ap toujou di w sa, ou pa bezwen kontan non paske mwen kwè silans mwen avè w la, paske ou pa fin asire. Toutotan w pa jwenn yon solisyon avèk Chimène sa, m ap tounen ba w distans ou pi mal toujou. A cheri, sa w di konsa, kòman m pa fin asire a? Hum! Cheri, ou wè depi se pou Chimène ansanm avèk manman l, m ap jwenn yon solisyon kanmenm. M ta swete sa Jimmy, m ta swete sa. Cheri, ban m di w, se ou ki te manke m, ki fè m potko janm ka jwenn yon solisyon ansanm avèk sa yo.

Talè. Epi tou rit Aba gentan tounen kot Blas la. Ah pitit si m di w pap kwè m. Kòman pap kwè w la? Di m nan kisa m pap kwè w la? M tap goumen. Tap goumen? A kiyès? A kiyès koze ankò?
Talè ti fanm nan? Wi Doudou e Doudou li menm pandan Witney pral achte li vin atake Witney. Hein?

Kay sa Jimmy ou sur kay sa. Konsilye a Jimmy epi bagay la fèt ebyen Whitney la ki byen bo Jimmy devan e simen e sa e sa pou Whitney te fè depi tann dat la lap fè makak la la mezanmi mezanmi kè nou kontan pa vre ebyen avan nou kontinye videyo an mezanmi nap di w abòne avèk chanèl la peze bouton wouj ki make sabone an pou w abòne avèk chanèl la. epi peze ti klòch de notifikasyon an retirel sou pèsonalize metel sou tout konsa chak fwa nou lage yon video se ou menm kap jwenn li an premye ebyen mezanmi nou paka kontinye video sa san ke nou pa salye staff promo lakay TV an mezanmi pou bèl feyton sa e nap diw abone avèk channel yo a se sèl fason sa kapab ede yo pou yo avanse pou yo fè plis efò toujou. Ebyen la mezanmi nou wè chimè nan.

Gon rad menm jan avèk rad Whitney lan se sak fè Jess pran kout kouto sa men Jess dil rekonèt tifi a kòmsi vizaj la pa enkoni pou li paske nan kay kote Chimène rete an se kay sa Alex anfème yo se kay Alex li ye e Alex ki anfème yo ebyen lè Chimène wè se pa Jess li kouri sou tèt mezanmi al kay manman l. Di manman an mezanmi li pike yon lòt moun men se pitit men se sè madanm mèt kay la. Ebyen bagay la manman an te tèlman sezi se manman an tou mezanmi ki koz chimèl antre nan dega sa yo mezanmi se manman an menm ki koz bagay sa yo paske manman an jan nap gadel lan la mezanmi manman an se yon manman sitirè hein. Se li kap fòse Chimène fè tout aksyon sa yo, se li menm menm ki a la baz de tout bagay sa yo. Ebyen, e pa kounye a Chimène pi gen yon moun sou kont li? Aah, yap dekouvri kiyès. E Witney gentan konn kiyès, tout moun gentan konn kiyès, se Chimène ki fèl. Kounye a reyaksyon Jess. Bagay la nan men Jess pou yo wè kisa fè a Chimène, paske Chimène nan bat kòl twòp. On nèg doul pa bezwen w li pa bezwen w li pa bezwen konn anyen de ou ou menm ou poste la ou menm hein ou poste nan dèyèl la sa w bezwen nan dèyèl toujou li dou li pa bezwen w poze w kitel an repo l poukisa sèl nèg sa k gen nan vi an men kounya lè wap fè bagay yo ka menm mete w nan prizon pou li hein si sèl nèg sa valè nèg kap chèche yon fanm nan lari an yo paka jwenn. Hein bèl timoun nan kou ou menm wap fè makak pou yon nèg. Ebyen la mezanmi Whitney ki rekonsilye avèk Jimmy jan nou tap do li a la mezanmi se kè kontan se lajwa mezanmi Whitney bay Jimmy yon bèl beze mezanmi waww ti bo a bèl mezanmi anpil anpil anpil anpil moun kontan ekri mezanmi pou di èske ou kontan paske Whitney rekonsilye avèk Jimmy mezanmi ebyen menm dood mezanmi dood pa konn kibò poul met kòl ankò se vole sou Witney avèk Jimmy mezanmi yo te lage moun yo atè mezanmi tèlman dood te kontan pou Witney avèk Jimmy rekonsilye ankò ebyen bagay la la tonbe ebyen negosyasyon an mezanmi nou pa konnen kòman lap fèt la men Alex avèk madanm li pral vini pou yo negosye hein. Pou yo negosye nou konn ki plan Whitney avèk Jimmy epi Dood te fè mezanmi jan yo te dil la la yo di si yal nan jijman mezanmi Dood ka ale nan prizon tan sa fè presyon sou Alex poul negosye avè yo epi yo bay bayè la vag humm se sa ebyen. Vrèman vre mezanmi Alex pral vin negosye jan nou tap dil la Alex pral vin negosye nou panse ke mezanmi. Ke negosyasyon sa pase trè byen pou Whitney e pou fanmi Whitney mezanmi nou espere sa pase byen. Ebyen la mezanmi nou konnen dosye Antonin nan mezanmi dosye sa poko fini eske Stacy pral mete Antonin deyò si tout fwa Stacy fè fòs pou mete Antonin deyò ebyen Antonin ap gaye kaka chat la. An done nap di tout bagay mezanmi nou konnen al Stacy ki ap fè konplo mezanmi poul mete Alex deyò san anyen anndan kay la depo bouda Alex ebyen si Stacy al fè forcing poul mete Ann tounin deyò ebyen tout bagay la ap gay. Ebyen mezanmi nap diw pataje video a sou tout rezo sosyo yo Facebook Instagram Twitter Telegram Signal WhatsApp tout kote nèt mezanmi pataje video an tout kote nèt envite yon zanmi w yon fanmi w vin abone avèk chanèl la epi anvan w ale mezanmi pa bliye like video a lage yon kòmantè mezanmi pou di nou kòman video sa rive sou ou.